Jodi a mwen vle pataje yon ti konsèy ansanm avèk chak jèn fi, chak jèn gason, chak madan marye, chak chak moun ok, pa janm, pa janm ok kite yon moun, manman, papa, zanmi, frè, sè ap ba w presyon pou fè sa ke ou menm ou poko santi w an mezi pou w fè, pou w fè yon bagay ke ou poko santi w prè pou w fè pa egzanp gen moun lè yo gen 2 jèn ki marye toutan yap bay jèn yo presyon kilè nap fè timoun, kilè nap fè timoun, kilè nap fè timoun Pandansetan jèn sa yo, yo poko deside. Yo chwazi pou yo viv ti vi yo avan ke yo vin genyen yon timoun. Nan kominote ayisyèn nan, ou toujou jwenn moun ki ap ba w presyon, k ap di w, Oh, dat ou marye ou poko fè timoun, dat ou marye, oubyen moun nan gen yon mòd li di w, Ah, dat ou fè pitit sa a, li lè pou w fè yon lòt. Èske m te di w mwen prè pou m fè yon lòt timoun? O wi, fò w pa kite timoun yo gen twòp eka daj pou lè y ap jwe, pou yo ka jwe ansanm. Èske mwen menm mwen te di w ke Mwen, mwen ko vle yon timoun. Non, m pa di w ke m vle yon timoun nan moman an, ke ou menm w ap ban m presyon. Pafwa moun yo, moun yo, moun yo tèlman nwi w anfen. Yo nwi w, yo nwi w, yo nwi w. O, ou fè tifi a, kilè w ap fè tigason an? Ou fè tigason an, kilè w ap fè ti, e, tifi a? O, dat sa, dat sa, lè w ap fè timoun, se fè, ou konnen ou fè timoun, ou fini. Èske m te di w mwen menm mwen prè, mwen menm a mari m, mwen prè pou m fè timoun? Non. Ebyen se sa k fè, li toujou bon ou menm ou kalme w. Pou tann ou menm lè kew santiw prè pou fon timoun. Pa koute kouran lòt moun manman, papa, frè, sè, zanmi kap mete w devan pouw fè sa ke ou menm ansanm avèk mariw ou poko nou poko santi ke nou prè pou nou fè. Ok se ti konsèy sa m te vle pataje ansanm avèk nou. Bòn jounen.

Vin nou prepare nou pou nan lopital ansanm avèk mwen. La mwen deja fin benyen, m gentan met rad yo nou kapab wè. Li rete pou m pa soti bay nan figi m epi fè cheve m, Depi pou m kale je m kapab wè l ap manje cheve a. Kounye a la m pase yon ti krèm nan vizaj mwen. Se moun ki pi senp genlè gen sou entènèt la. Bon, se pa vre, mwen gen moun ki vrèman senp menm jan avè m tou. Pase yon ti krèm, m pa konplike lavi. Ok, lè m fin pase ti krèm nan, epi mwen pral pase bagay nan vizaj mwen pou m ka pase yon ti poud pou m ka fè vizaj lan pèch. Ok, kounye a la m pral pase plimo a nan vizaj mwen la, m ap byen blende. Apre sa, mwen pral pase poud nan vizaj mwen Answit, pou m kapab fè rès bagay yo la, m ap pase poud lan la. M ap met poud byen senp, ok. M poko wè yon ti madanm senp konsa. E m tèlman renmen m anfen, anfen, anfen. M pa konplike lavi. M pa nan bagay, sa fè m pa chache konn fè gwo pil mekòp pou moun pa ka rekonèt mwen, ok. M renmen lè m senp la, m santi m pi bèl. Tankou madan madan Fred ap fè dil nan chante a, natirèlman bèl. Ok, m santi m bèl konsa. Lè ke ou makiye, moun nan p ap rekonèt ou vrèman vre. Moun ki wè w, yo p ap rekonèt ou. Paske yo pa konn vizaj sa a. Ebyen sa se vrè mwen menm, ok. Men, tifi a bèl tout bon wi. Humm, s on bèl tifi devan Pè Letènèl.

Pral dejène yon ti pòm epi pen, epi avèk yon ti yogout sèlman sa map pran epi pou m ka ale. La, map manje ti pòm mwen la, byen bwòdè, menm lè map manje m bwòdè. Hey! M leve nan dòmi m bèl. Map kriye m bèl, malad m bèl. Mezanmi, Bondye te pran tan l pran san li. La m deja nan wout, mesye a deja vin chèche mwen la, mwen ansanm avèk mari m. Lap mennenm ale epi lap retann mwen tou lap lap al konnen tout bagay la nou ap file ale ok e konsèy map pote pou nou lè nou ansanm avèk yon moun pa chèche pa chwazi moun pou bèl ti gason pou moun ki gen gwo pekto moun ki byen wo moun ki kosto ok chwazi yon moun ki konn valè nou yon moun ki renmen nou pou sa nou ye yon moun ki toujou la avèk nou nan moman difisil yon moun ki pap abandone nou wè marim lèm te gwo vant Piti gason m nan la, m deja lopital la wi. Li la avèm pandan 9 mwa nan tout randevou. Sa se a felisite, se pa tout gason, gen gason ki pa janm ale nan yon randevou avèk madanm yo. Mwen menm mari m se diferan. La map tann yo rele m, map tann yo rele m la epi pou m kapab rantre. La yo deja rele m ma prale. Malerezman mwen pat ka filme rès pati yo.

Jodia la m vin fè yon ti video m ta renmen nou edem jwenn repons avèk kesyon sa yo e ou menm ki gen timoun ou menm si ou pa gen timoun ou wap ale a etre maman ou gon seri de kesyon m panse ou ka ou ka gen repons avè yo mwen gen ti gason m nan ki gen 8 ans. Se toujou konsa e kesyon nap poze. Yon fwa yo pozem kesyon sa m byen etone. Dim kòman ou menm ou tap reponn kesyon sa antanke yon manman, yon papa, kòman ou tap reponn kesyon sa. Li vini li dim konsa, Manmi, kòman mwen fè soti nan vant ou? Premyèman li mande'm kòman l fè rantre nan vant mwen. Mwen dil ke se Bondye, travay Bondye, epi gen bagay ke l paka kapab konprann, E Bondye mete 2 adilt ansanm pou yo vin fèl, men se Bondye ki pèmèt ke li vivan ki fè li la ok, ki fè li vin nan vant mwen. Kounye a li mande m, e kòman l fè soti? Erezman pou mwen se sezaryèn ke mwen te fè lè m te ansent li. Kounye a mwen di l ke pou te soti, doktè yo te koupe anba vant mwen la, mwen montre mak lan, mwen di yo te koupe la epi yo pran w. Se konsa w te soti. Nan l mande m kòman yo fè konnen l te vle soti. Kounye a m te di m di l ke m te gen anpil doulè e li t ap bat kò l. Epi se te moman pou li te vle soti an epi Direktè te oblije fann mwen pou te mete l deyò. Ok. Sa fini. Epi toujou li toujou la, toujou la, toujou la. Kounye a vin remande m ankò. Li vle yon sè. Li gen 5 an depi l ap mande m yon sè. Non, 5 an non. Li gen 3 zan. 3 zan depi l ap mande m yon sè. Kounye a m toujou di l se Bondye ki bay pitit. E mwen menm ak papa l pa ka deside konsa pou nou fè yon pitit si se pa volonte Bondye. Li toutan li toujou ap di m, kilè Bondye ap fè, kilè pou Bondye fè pitit sa a. Kounye a m di l lapriyè. Lapriyè, mande Bondye, di Bondye m vle yon pitit, m vle yon sè, se paske se fi l di m li bezwen pa vle ti gason. Mwen vle yon sè e Pèmèt manmi avèk papi gen pitit sa. Epi manmi vre li di m ok. Bon m pa konnen èske l te fè l vre ak si l pa fè l. Epi se konsa e m rete mwen m pran sipriz sa ok. Sa te rive m pa t menm konnen menm. Se yon sipriz li ye pou mwen. Kounya lè m anonse l nouvèl lan li kontan li kontan. Li di m konsa ke chak lè vin sot lekòl. Oh bebe a poko soti toujou? Mwen dil non se pa konsa, gon pwosès, fòk bebe a grandi, fòk li fè zye, fòk li fè nen, fòk li fè pye, e li gon nonb de tan poul soti. Kounya l dim konbyen tan? M dil 9 m ba lil an mwa, epi m ba lil an semèn, li di ay muito tempo, anpil tan anpil tan, m di wi se konsa, m di menm jan tou mwen mwen te pran anpil tan tou, paske fòk ou byen fèt, fòk Bondye fin fè tout bagay fèt, epi lè konsa poul soti. Kounya m pa konnen, lal fè rechèch li. Li tounen kòl li mande m kòman m te fè soti? E kòman bebe sa ap fè soti? Kounye a mwen di menm jan y ap koupe m, y ap koupe anba vant mwen pou l soti. Kounye a l di m konsa o, poukisa ou pa fè e e tankou jan doktè yo ap fè pouse, pouse, pouse epi ou menm w ap fè m m m m epi pou pitit la ka soti. M ri, m di l non doktè pa dakò, se menm jan y ap pran l. Gen fi ki gen chans sa men mwen menm Se menm jan doktè a pran l, menm jan yo te pran l lan, se konsa doktè a pran bebe a. An nou al vin a kesyon, ki kote m pipi? Ki kote m poupou? Li toujou wè m bese, li toujou wè m ap chita, li menm nan papa l pa chita, mwen menm m konn fè li chita, ki kote m pipi, ki kote m poupou? Kesyon sa m pa w gen repons pou li. Si se te ou menm, Pitit ou ki gen 8 an, l ap poze w kesyon sa a. Kòman ou menm ou t ap reponn li kesyon sila? M ap tann nou nan seksyon kòmantè la. Pataje ansanm avèk mwen repons ke nou t ap bay pitit nou si yo te vin mande nou ki kote nou pipi e si yo te mande nou tou kòman yo fè fèt, kòman yo fè soti e se kouch nòmal nou te fè, kòman nou t ap eksplike yo sa. Ok, m ap tann repons nou. Se videyo sa m te vle pataje ansanm avèk nou. Babay tout moun!